Madam mesye la fami gen bòn nouvèl malgre kòmandan Kodio mouri ebyen kanmenm tou a kòmanse jwenn jistis li ebyen direktè a ki te mete la pat sou li a direktè a ki te peye gwo kòb fè touyel la ebyen kòmanse bay tout eleman enfòmasyon yo Men tandem tande to a son pastè l te ye wi mezanmi yon pastè k gen tout kè sa pou peye bandi kòb pou al asasinen yon lòt konfrè w vi ke lap fon travay enòm konsa ou pran kòb lan mon lòt peyi poutèt pou kapab asasinen yon seri de moun ki te batay pou souverènte nou mezanmi e pa de koze k pa atè a pandan ke yap fikse tout je sou kòmandan Kodio. ki elimine lan wanament enbyen se konsa Alix Dieufils Aimé ap pèdi plim heheyy Guy Philippe pral ban nou anpil detay Guy Philippe pral bay anpil koze la zanmim ou menm ki kanpe rale ti chèz ou deja chita pou kapab enfòme gwo bonjou gwo bonswa tout super abòne nou yo kèlkeswa kote nou branche nou salyew deja ou sou platfòm paw la platfòm enfòmasyon e aktyalite a ki se Haïti Stratégie ki la pou kapab chèche. bon jan enfòmasyon tout kote pote ba ou. Enben zanmi m lan minit ke n ap pale avèk ou la, gen anpil souson ki deja ap file, tankou Abinader deja ap selebre viktwa l pase li gentan fè touye pi piti 5 moun ki te lan afè kanal la ki t ap fè anpil pale de yo. Enben gen Wideline Pierre li menm ki pou veye zo l byen malgre l pa Ayiti tout moun konnen se lan peyi Etazini ke l ye men fòk li veye zo l byen pase gen kout maji k ka fèt tout bagay pou kapab retounen l Ayiti pou touye l pase Luis Abinader menm te sèmante l ap vanje kanmenm pou kanal sa l te di pou pèp Ayisyen pa fè a enben vi ke n pran pòz lasèk nou n pran pòz sou moun nou n fè l Enben, men sa k ap rive jounen jodi a kote nen ap manje lòt, nen ap imilye, nen ap atake lòt pou kapab retire lavi lòt pou degouden. Mezanmi, rale ti chèz ba w, nou pral envite w tande avèk nou pou plis detay. Ou menm ki poko abòne, fè sa. Ou menm ki poko like, fè sa yon fason poutèt ou kapab rete enfòme ak nou.
Bonjour tout moun, jan ke nou te anonse l hier lan, enben jodi a efektivman nou pral genyen ansanm avè nou ansyen senatè Guy Philippe chèf revolisyon pou liberasyon peyi Dayiti, nou pral genyen l nan kad emisyon sa e sitou nou pral pale de dosye asasina kòmandan Kodio, nou pral chèche konnen ki relasyon ke kòmandan Guy Philippe te devlope avèk kòmandan Kodio paske pa bliye Bsap spesyalman m kapab di konsa Se yon kò ki toujou, m kapab di, wè Kòmandan Guy Philippe byen lan zye yo e yo pataje menm ideyoloji natirèlman. Nou pral wè si nou ta va genyen Kòmandan Guy Philippe nan kad emisyon sa a pou nou pale de 2 pwen ki ekstrèmeman enpòtan lan kad emisyon sa a paske gen anpil koze k ap pale dosye politik. Nou pral wè tou sa nan lakou peyi Dayiti, sa k ap pase nan Pòtoprens lan. Nou pral wè sa yo avèk Kòmandan Guy Philippe. Caricom ki gen pou l rantre nan peyi an la a pou vin pale avèk menm eleman yo, menm espès yo, menm enègimèn yo. Nou pral eseye pale ansanm avèk Kòmandan Guy Philippe sou sa. E dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse 7 jiyè k ap vin la a ki ap make 5 lane asasina prezidan an, enben mesye yo deside pou yo mete dat sa a, pou yo mete egzamen ofisyèl bakaloreya timoun nou yo nan dat sa a. Sa vle di ke yon fason pou yo kapab natirèlman. efase dat sa a nan istwa peyi a ke yo menm yo kreye pou nou. E nou di sa pap pase, nou pral batay kont sa, nou pral batay avèk tout kò nou, avèk tout sa ke nou genyen kont sa natirèlman paske mesye yo te tante fè l sou Ariel, si m pa twonpe mwen se te an 2022 oubyen 2023 nèg yo te tante fè l sou Ariel ok pou ke yo te wetire dat sa a enben nou te batay e jisteman Ariel te repòte m kapab di dat egzamen ofisyèl yo men jodi ane sa a ankò 2026 enben Alix Didier Fils-Aimé fè ekip li a mete jou mete dat mete egzamen ofisyèl timoun nou yo le 7 jiyè kap vin la a sa vle di ke yon fason pou yo kapab natirèlman enben fè nou bliye dat sa a nap di popilasyon ayisyèn nan se mesye yo k kreye dat la se yo k touye prezidan an enben dat sa lap rete nan istwa peyi a menm jan avèk dat ke yo di nou ke yo te touye Jean Jacques Dessalines ki se 17 oktòb jan yo di l lan nou pral eseye. wè tout sa yo nan kad emisyon sa a avèk kòmandan Guy Philippe natirèlman jodi an paske jodi an Ayiti nan eta ke l twouve l lan fòk nou gen anpil fòk nou gen dè estrateji pou nou devlope pou nou gade kòman nou ta va retire peyi sa a nan sitiyasyon ke l twouve l lan paske mesye yo definitivman yo montre ke Ayiti a se pa yon espas ke yo kwè ke gon bagay serye k kapab fèt ladan l men yo kwè ke s on espas ke yo kapab kontinye vòlò. fè etranje pa respekte nou, fè etranje di tout kalite bagay de nou, y ap piye peyi a, y ap sere lajan aletranje, yo pa pran nou pou anyen, y ap fè, nèg yo fè tout kalite bagay. Yon paspò ayisyen pa vle di anyen devan zye kèlkeswa etranje an jodi an. E kiyès ke w genyen? Se menm nèg sa yo ki la a. Ayiti kalifye pou koup di mond 2026, enben fifa gen yon dwa de retransmisyon ke l vann avèk chak peyi ki kalifye pou mondyal lan pou 500 mil dola meriken paske l fè yon diskawont pou nou, enben premye minis pa nou an, ki ta ki ta sipoze la ki pou garanti enterè de leta enben sa ke misye fè misye pa achte l pou leta pou 500 milyon an misye fè yon zanmi l yon zanmi pèsonèl li achte l pou 1 milyon dola ok epi li menm l achte l nan men zanmi an pou leta pou 4 milyon dola ameriken e yo fè n konnen se a menm kòb leta sa vle di ke leta depanse 500 alò 5 milyon dola ameriken pou yon bagay ke li te kapab depanse 500 mil dola ameriken pou l te kapab genyen. Alò, men kiyès ke w gen nan tèt leta jodi a? Nou pral wè tou sa ansanm avèk kòmandan Guy Philippe. Men jan n di l, nou pral kòmanse espesyalman avèk dosye asasina kòmandan Kodio. Vwala, nou gen ansanm avèk nou kòmandan Guy Philippe. Kòmandan Guy Philippe, nou kontan pou ke nou resevwa w kòm dabitid sou platfòm sa a. Se yon plezi pou ke nou genyen w sou platfòm Youtube Info Beton an. Kòman nou ye kòmandan?
Nou la nap gade nou salye w nou salye tout moun kap koute yo e se toujou yon plezi pou nou pale avè w. Vwala, Kòmandan Guy Philippe, nou pral wè pli, nou gen plizyè pwen nou pral wè ansanm avè w nan kad emisyon sa a. Men tou dabò, e dosye sa li daktyalite e li fwape tout moun, sitou pou Ayisyen kap viv nan dyaspora a. Depi w di Kòmandan Kodio, pa gen yon Ayisyen kap viv nan dyaspora a m kapab di ki te vreman fokis sou kanal, dosye konstriksyon kanal sa a depi an septanb 2023. M kapab di w ke Enben, e tout Ayisyen kwè ke e krim sa a s on krim ki pa dwe rete enpini. E yo konn kòmandan Kodio s on jèn gason ki detèmine on ne peut plus bagay sa yo e nan kad batay pou gade kòman yo ta va fè respekte souverènte nou antanke pèp e dosye konstriksyon kanal la sitou. Kòmandan Guy Philippe, e lò ou, ak avèk ki santiman ou te resevwa nouvèl sa a, nouvèl asasina jèn gason sa a?
Bon e tankou tout moun e se yon nouvèl ki te frape nou. Kodjo m konnen l trè byen, nou rankontre sou kanal la, nou pale, de tanzantan n konn nan telefòn. Li pa kite, li pa janm kite yon dezòd pase sou fwontyè a pou dominiken anvi chanje bò nou oubyen anvi bay yon presyon pou li menm li pa la, li te trè vokal pou li ap eseye fè respekte souverènte peyi Dayiti, fè respekte dwa ke moun Ayiti genyen pou yo gen kanal yo. Donk ou konnen yon fwa ke w defye Repiblik Dominikèn an Ayiti, ou tou gen yon pakèt gwo ènmi e sitou nèg ki sou pouvwa yo, ansyen prezidan kap viv kay kay vwazen yo nan Sendomeng, oligak yo ki gen yon pakèt enterè nan Sendomeng. Donk imedyatman ou gen yon pwoblèm avèk nèg dominiken sa yo, donk tout moun sa yo tou vin tounen ènmi w. E kòmandan Kodjo te fè yon gwo krim, sè ke li renmen Ayiti. Nan moman n'ap viv jodi yo la, yon nèg ki renmen Ayiti, yon nèg k'ap pale de souverènte, ou byen yon nèg k'ap defann kesyon jistis prezidan Jovenel, sa yo se krim yo ye nan je nèg k'ap gouvène yo, nan je moun k'ap dirije yo. Donk se sa, misye e podyab. Jèn ayisyen sa a, li komèt krim ke li te renmen Ayiti. Epi asasen yo, delenkan yo, yo asasinen l. Yo asasinen l tankou yo toujou ap asasinen tout moun ki anvi ouvè je pèp la. Se sa k pase kòmandan.
Ayayay, bagay sa tèlman tèrib. E, men, natirèlman, lè krim sa yo fèt kòmandan Guy Philippe, ki, ki enpak ou panse sa ka genyen sou moun ki pataje menm idewoloji avèk jèn gason sa a? ki se kòmandan Kojo ki tonbe nan fason l tonbe a.
Mwen panse e lè w ap viv bagay sa yo se kesyone pou n ap kesyone tèt nou. Eske vrèman nou menm nou konprann nati pouvwa sa yo? Eske nou konprann nati ekip sa k ap dirije peyi Dayiti? Nèg yo vin la, nèg yo pran pouvwa a, nèg yo pa sou bay li, yo p ap bay li e nèg yo prè a tou pou konsève privilèj yo. Pa bliye Bertho. Tout krim sa yo ki fèt, tout vye kontra sa yo k siyen, mwen di l e m ap redi l chak kan m pale, nèg yo pa ka kite verite yo sot nan lari. Dosye Prezidan Jovenel la klè, tout moun wè kriminèl yo, tout moun konn kriminèl yo. Men, yo p ap janm kite l ofisyèl, ofisyèl, yo p ap janm kite ke vrèman gon desizyon jistis ki pran nan bagay sa yo. E donk, dèlò, fòk yo fè tout jan pou moun ki renmen Ayiti, moun ki vle jistis vrèman, pa janm rive sou pouvwa a. Nèg yo siyen yon pakèt vye kontra. Nèg yo vòlè kòb peyi a. Ou sot bay yon egzanp ka de koripsyon la. Gen plizyè lòt egzanp. Tout tan w tande y ap fè bidjè rektifikatif. Nèg yo pran Leta a kòm yon manmèl bèf epi y ap souse. Y ap souse pou yo kenbe pouvwa yo. Y ap souse pou yo achte ti kowonpi parèy yo. Y ap souse pou yo peye etranje ki mete yo la fè travay yo. Nèg yo pa la pou yo fè travay pèp ayisyen. Nèg yo la pou yo kraze e detwi tout moun, tout fòm de rezistans ki kapab fòme. pa rapò a pouvwa sanginè ke nèg yo gen la. Donk se plan yo mete a lèv e se sa k fè m di tout Ayisyen, li lè li tan pou Ayisyen menm konn ki sa k priyorite yo. Ayisyen pa konn priyorite yo Bèto e se gwo pwoblèm nan, se sa k grav. Sa k grav la se pa ke nèg sa yo, yo awogan, ke nèg sa yo pran peyi an otaj, ke nèg sa yo ap fè tout dezòd sa yo, tout ka de koripsyon, tout krim sa yo ap fèt nan peyi a. Non se pa sa non ki son outraj la. Sa k, sa k, sa k. ki pafwa yon nèg pa kab viv, se ke se lachte nou menm kòm moun, kòm pèp, kòm Ayisyen ki di nou renmen Ayiti, e divizyon ke nou kite menm nèg sa yo ap foure nan mitan nou pou nou pa kab fè batay pou nou mennen an pou nou sove larepiblik. Donk se nou menm, daprè mwen, Se nou menm ki responsab ke Ayiti rive nan sa li a la. Se nou menm pèp la. Nou menm ki di n renmen Ayiti yo. Nou menm tout an k ap pale yo. Se nou k fè nèg sa yo la toujou. Paske nèg yo pa osi fò ke tout moun ap di non. E Bertho, ou mèt kwè m, yo pa gen okenn fòs reyèl vre non ke nan Pòtoprens avèk kèlke lòt ti kote. Si gon rezistans serye k kanpe, kote moun pa p vin poze tèt yo kesyon, èske blan ap dakò, èske blan an pa p dakò, èske Ayiti pa yon peyi souvren, nou pa vin poze tout kesyon sa yo. Nou mande eske gen moun vre k vle batay ki vle mete yo nan kondisyon pou yo batay pou yo frennen deriv sa paske si nou pa fèl si nou pa aranjen pou nou batay tout bon ak nèg sa yo nèg yo pap bay pouvwa a nou si nou panse nou kab kite nèg yo tout tan fin fè tout krim kraze tout bagay epi vin fè mete nou di nou men ki kote pou nou ale men ki sa pou nou swiv al etidye Didier Fils-Aimé fè tout dezòd Li gen bon pouvwa ilegalman. Li pa menm gen dwa pou lap siyen nan non peyi a, lap siyen yon pakèt kontra nan non peyi a. Li kraze. Tout moun konnen se yon kowonpi li ye. Tout moun konnen konbyen kòb kap detounen. Nou tout fè konsta sa ke ensekirite a pi rèd nan peyi Dayiti. Dènyèman yo antre machan Desalin. Men lèl fin fè tout dezòd sa yo, l annik pran pou yon jou, l di lap fè yon dekrè elektoral. dekrè elektoral li fèl non sèlman sal fè a ilegal li fèl li voyel bay kare pia epi li enpoze yon direktè jeneral nan enstitisyon ki rele konsèy elektoral la epi tout moun bwèl tout moun kouri al enskri tout moun vle al nan eleksyon nan nenpòt ki kondisyon paske nan tèt tout ayisyen menm sa kap di yo renmen peyi a, yo toujou panse yo kap jwe entèlijan, yo kap jwe avèk sistèm sa pou yo rantre ladanl swadizan pou yo al chanje. Yo pap chanje anyen. Depi w antre nan sistèm sa, w negosye ak sistèm sa, se yon kowonpi tankou tout lòt yo ou ye paske w pap kab fè anyen. A mwens ke moun ki renmen Ayiti yo nou menm nou met tèt nou ansanm, nou mete nou nan kondisyon pou nou fè yon batay serye. Men fòk batay la se yon batay serye, se pa nan pale anpil, se pa nan voye monte, se pa di nou renmen Ayiti epi tout moun pè pèdi viza, tout moun pè pou pa gen sanksyon, tout moun pè o kisa blan an pral di. Blan pa gen anyen pou l di e blan ap negosye. Sa se peyi nou ye. Fòk nou met sa nan tèt nou, nan kràn nou ke Ayiti se pou nou l ye. E blan ap oblije negosye avèk lafòs ki an prezans lan si pèp la avè l, si popilasyon an avè l, si n ap avanse tankou yon sèl moun, nou menm ki renmen Ayiti, y ap oblije negosye. Nou pa pral pote Queen pou n di sivouplè èske Ayiti kab lib? Ayiti son peyi lib. Nou pa pral mande blan èske n kab rejwenn souverènte n? Ayiti son peyi souvren. Nou pa kab di blan wi nèg sa yo kowonpi e fò n ta fè yon jan pou n chanje yo mete yon lòt gwoup. Ou pa wè chak fwa ke yo bezwen chanje se nan menm gwoup ti vòlè ti visye yo yo repran depi apre asasina prezidan Jovenel Moïse? Gade pou wè si se pa menm ti ekip yo, menm ti malfra yo, menm ti malfèktè yo. Se avè yo caricom, se avè yo depatman deta, se avè yo OEA, se avè yo wi, menm ti vòlè yo wi ki toujou mete yo yon jan pou pouvwa a retonbe nan men yo. Yè m wè yon enègimèn swadizan ki fè pati de elit ekonomik peyi a k ap pale de politik, wi fòk sektè prive ta rantre nan politik. Bon sektè prive a sote yon pouvwa depi 1994.
Yo fòse yon ajisteman estriktirèl avèk konplisite etranje a. Yo kraze Simantri Dayiti, Minotri Dayiti, Enaol, Asko. Sektè prive gen pouvwa nan men li. Aktyèlman, y ap dirije ant klèb Makaya avèk klèb de Boudon, y ap dirije yon peyi, yo alafwa gen pouvwa politik la, pouvwa ekonomik la, tout peyi a nan men yo, epi kounye a, yo pa wont, yo gen le tout pè pou y ap vin di nou, Se yo k gen APN nan men yo pou 34 an wi kòmandan, se mesye kòl sa yo k gen APN nan men yo pou 34 an la avèk fizi men la wi. 34 ans wi. Wè wè men se yo, se pil nèg klèb makay ya bagay sa yo k met tèt yo ansanm ki peye 16 milyon dola pou al dize fize me premye minis la. Se yo k kenbe ensekirite k fè machann pa kab soti nan okenn kote nan okenn depatman rantre pòtoprens. Se yo k gen avyon, se yo k gen bato ki pou ap travèse moun. Se yo k kenbe ensekirite a, k kontwole gang, ki kontwole lapolis, ki kontwole lame epi kounye a la pou yo kanpe nan figi moun pou yap poze nan yo gen eske nou pata ka rantre nan politik epi nou menm kòm pèp nap okipe vagabon sa yo nap kap radote epi nou pa konprann ke nèg sa yo pap jwe nèg sa yo vini pou yo rete amwenske nou menm nou mete yo deyò pou nou jwenn ayiti ke nou tout reve a e la Bertho nou rive devan yon konsta pa gen lòt fòm de batay nou kab fè solisyon an pa eleksyon. M pa di si eleksyon ap fèt, bagay ap fèt pou moun pa al nan eleksyon non, men solisyon sa m pa kwè se eleksyon ki ka pote l, paske nou pap kab tann, paske jiskaprezan poko gen sekirite, donk eleksyon pa kab fèt nan peyi a ni ane sa ni lòt ane, amwenske se yon bagay y ap fè nan de twa depatman pou ti zanmi. Sèl jan pou nou pale se yon rezistans ki pou fèt, tankou jan m te di l depi 17 oktòb 2024, fòk gon selil rezistans, fòk gon selil de sekirite, fòk gon gwoup ame ki la pou batay pou peyi a e pou pèp la. ke l gen polisye ladan l, ke l gen militè ladan l, ke l gen sitwayen onèt ladan l, ki renmen Ayiti, e tout lòt Ayisyen k renmen Ayiti, pou yo met tèt yo ansanm, pou yo fè yon fòs, avèk lòd, avèk disiplin, epi pou yo sove la Repiblik. Lè m ap pale de revolisyon sa a, mwen menm, m vle pou tout moun konnen ke mwen menm, mwen se yon revolisyonè, m pa yon anarchis. Trè byen.
Lè m pale de sa, m pa pale de moun k ap vin gen zam pou twomatize, kraze, brize, vòlè. Men si Ayiti pa gen yon estrikti de rezistans, si nou pa òganize nou, e sa se pa blan k pou ban n otorizasyon fè l, se nou k pou fè l. La se pa moun pou di n èske n kab fè l, wi, y ap met manda, wi yo gen dwa met manda. Moun jan m ap batay pou sove larepiblik pou yo pa ba w manda. Ou pa kab chak fwa yo ba w yon manda ou prèske pran dyare. ou pè paske ou yo met manda dèyè w. E kiyès kap baw manda ankò se son nèg ki ilegal son kiyès kap baw la. Ou vle batay pou ayiti nan sitiyasyon vye lè ou pè pou yo pa kansèl viza w ou pè pou pa pèdi yon djòb se pou nou klè èske nou vle batay pou ayiti e ann batay e l kab fèt toujou nou kab fè l toujou nou kab sove peyi a toujou ann pa kite l twò ta Mwen se sa map mande. Voila, wi se sa nap mande natirèlman e ou gentan ou gentan rantre fon nan nan nan deba a men natirèlman mwen menm e nou rete yon pwen la ki ekstrèmeman enpòtan pou ou ka kite dosye e kòmandan Koudjo a paske natirèlman Wanament gon jan ke e m te pale avèk pastè Moïse yè gen anpil bagay mwen konprann de sitiyasyon Wanament lan e mwen sonje lè ou te rantre nan peyi a e ke ou te fè premye vizit ou nan sou kanal la nan moman kanal la t ap konstwi se te si m pa twonpe mwen se te 3 janvye 2024 si m pa twonpe mwen ou te debake Wanament lè sa se te rad mare tout moun Wanament se kote m se kote m konnen m konnen gen anpil moun anpil anpil anpil moun ki renmen w nan zòn Wanament e kòmandan Guy Philippe jodi alò mwen menm selon enfòmasyon ke m genyen nan dènye tan yo la a e mwen pale avèk anpil moun Wanament E youn nan rezon ki ta koz kòmandan Kodio enben jisteman ta va mouri jodi a se dosye kanal sou rivyè Masak la. Pa egzanp nou genyen plizyè moun, pa egzanp nou genyen Emmanuel Charles ki te kanpe nan kanal sou rivyè Masak la nan Wanament ki mouri anpwazone. E klèman se anpwazone yo anpwazone l. Yo poudre l e anpwazone tou sa. Genyen Kanaldo, yon jèn gason ki te toujou kanpe sou kanal la, yo anpwazone li. Genyen Milouri, yon jèn demwazèl. M pa konn si ou te konn wè foto avèk videyo demwazèl sa ki konn ap poze blòk, ou konprann, bote fè, fon de travay tèt chaje, travay gason. Enben, dam sa a, paske li genyen pwojektè laprès sou li, kamera, m kapab di, kamera laprès sou li tou sa, enben demwazèl la ta pral pèdi lavi l. Pastè Moyiz. Li kanpe lap pwodwi alò li vin plante diri mete kpk nan wanament kote ke lap pwodwi diri anpil diri kpk nan wanament e lap ekspòte diri tou sa gen ayisyen kap viv nan dyaspora kalaj kalach te nan men yo pami yo Johnson Napoléon ke nou apresye jès sa enben pastè Moïse dwòl de koyensidans nèg yo arete pastè Moïse aprè yo fin fè yon krim sou yon avoka e ki rele Mèt Albert, yo lage krim nan sou Pastè Moïse. E moun ki te egzekite avoka a, 2 jou apre krim nan, enben li pa ka kenbe, li di li santi lespri l ap toumante l lakay li, li pa ka viv anpè, li pote tèt, li rann tèt li bay lapolis. Kòmandan Guy Philippe li di men kiyès ki te fè l fè krim nan. Malgre sa, lajistis nan Wanament, enben pa al arete otè entèlektyèl la, yo kenbe Pastè Moïse nan prizon. Yo arete l depi 25 septanbre 2025, yo arete l, yo libere l jis nan. e mwa ki sot pase yo la an 2026. Sa vle di ke ka Wanament se yon sitiyasyon ki ekstrèmeman konplike. Men, lè nou vin fouye zo nan kalalou, nou aprann ke se yon ansyen prezidan pwovizwa nan peyi Dayiti an 2016, ki rele Joslèm Privè, men ki ki genyen yon, m kapab di, biznis ke l ap fè avèk yon seri de nèg pa lòt bò fwontyè lan. Nan yon gwo kantite tè ke yo bay mesye yo, Pami tèren sa yo, plèn Maribawo, depatman Nòdès la ladan l. Men lè m mande pastè Moyiz sa k gen nan plèn nan menm, nou aprann ke mesye CODEVI yo swadizan genyen yon lopital ke yo bezwen konstwi, men ki kote espesyalman yo bezwen konstwi lopital la? Se sou kanal la, sou plèn, sou dosye kote ka, kote ma, kote kanal la ye a menm. Lè m mande pastè Moyiz pou ki sa se la yo chwazi pou yo konstwi lopital sa pou yo fè moun Wanament kado, pastè Moyiz di konsa ke sou tan lakone, sou tan kolonyal, te gen yon bank la, nan zòn sa a. Bank sa te gen dè rezèv ladan l. Bank sa te efondre, li trè fon nan tè a. Enben, espas sa gen dè rezèv ki nan sousòl la. Men, a plizyè repriz vre mwen toujou wè elikoptè ap defile e nan moman konstriksyon kanal la, tèlman gen difikilte ke nou konnen, gen fwontyè ki fèmen, yo ouvri fwontyè, yo voye ajanten, yo voye tout kalite moun, yo atake moun, yo tire sou moun, yo arete moun. Mwen wè tout kalite pwoblèm. Men finalman, lèm vin konprann ke asasina kòmandan Kodio a enben son pwojè ke nèg yo genyen kòmandan e yo gentan achte yon kantite polisye yo gen polisye wanament nan pla men yo yo genyen jij kòwonpi avèk yon lòt moun nan lajistis nan wanament ki anba men yo e yo gen plizyè ajan besap ke nèg yo entegre swadizan nan besap jodi a e yo nome yon nouvo kowòdonatè depatmantal pou besap nan depatman nòdès lan enben misye se jwè pa yo enben kounye a kòmandan sèl sa ki te rete kòm obstakl se kòmandan Kodio. avèk twoup li ki gen plis pase yon ventèn gason ladan l. Enben nèg yo pa ka negosye avèk Kodio, nèg yo pa ka chita pale avèk Kodio, nèg yo bezwen pou yo vin klotire espas kanal la, yo bezwen pou yo vin pase ba kou lodè sou pretèks ke yo pral konstwi lopital. Gen anpil moun Wanament ki dakò, gen anpil moun ki te konn fè sèvi fè ofis de pòt pawòl kanal la deja, enben ki repliye, ki rantre nan lojik sa a. Enben sèl moun ke mesye yo estime ke yo pa ka negosye avè l se kòmandan Kodio, nèg yo. asasine kòmandan Kodio. Men mentnan kòmandan Guy Philippe, ki sa k pou ta fèt pou nou pa pèdi kanal sa? Paske lè w di kanal, ou di se yon mouvman nasyonal kote ki te gen entegrasyon ladan, alò, patisipasyon tout dyaspora ayisyèn ak tout pèp ayisyen an. Te gen moun ki soti Grandans, kòmandan Guy Philippe, vil Jeremi, ki te rantre Wanament pou te vin travay volontèman leve wòch leve blòk pou te konstwi kanal sa men jodi an si de twa nèg vle vle kraze kanal sa kisak pou ta fèt kòmandan natirèlman e ki mesaj ou genyen pou e alye kòmandan Kodjo yo plis pase yon ventèn gason ki te nan dol jodi a yo bezwen met nèg sa yo atè plat paske yo touye yo touye kòmandan yo ki mesaj ou genyen pou ajan bsap yo nan wanament spesyalman e tout bsap sou teritwa an jeneral m wè kap voye mo de senpati pou e fanmi kòmandan Kodjo.
Map diw e Bertho e ansyen prezidan Joslèm Privè se yon ajan dominiken li ye el konnen son ajan dominiken li ye tout moun ki nan politik konnen ke Privè e pa li menm sèlman non gen ansyen lòt ansyen prezidan e lòt se de ajan yo ye yo la Dayè tout enterè yo kounya se an Repiblik Dominikèn li ye, se la yo gen kay, se la yo rete, se la yo rezide, se la yo gen biznis. Nèg sa yo se dè moun, se dè espyon. E gen anpil jèn ayisyen la a k ap travèse Sendomeng toutan ki se espyon k ap travay pou fòs zame, pou G2, J2 nan Repiblik Dominikèn. Donk nou chaje espyon dominiken la. Donk wi m dakò anpil avèk enfòmasyon ke pastè Moïse ba w e ke w genyen la e ke w pataje avè nou an. Se vre se yon reyalite, gon enterè. Men pi bon bagay pou bsap ta fè se pou bsap, ajan bsap yo ta poze tèt yo kesyon, kisa yo ye menm nan peyi a? Yo pa bidjetize, yo pa peye yo. Yo pa gon goud yo ba yo. Fòk yo ta poze tèt yo kesyon, ki wòl yo an reyalite? Ki wòl leta ba yo? Prèske anyen. Chak sa yo fè nan chak baz, ministè anviwònman peye 5 ou 6 nèg yo ba yon chèk. 5 ou 6 nèg sa a yo se ajan sistèm nan k la pou destabilize tout mouvman ki te kab fèt. Men se yo k pran pòz yo pi renmen peyi a. Si w okipe bouch yo, w ap panse yo renmen Ayiti vre. Men yo gen kòb. Ministè anviwònman nan men yo, yo gen kòb sistèm nan nan men yo pou yo asire yo bòykote, yo kraze tout mouvman de rezistans. Ò, kòmandan Claude Josph son nèg ki te kò e am nan mouvman pou Ayiti. Kò e am li te bay tèt li e li te trè vokal. Donk nèg yo itilize pwòp zanmi l, pwòp moun ki konn manje avè l, pwòp moun swadizan k pou ta ede l, bakòp li, pou yo asasinen l. E se konsa ènmi an toujou fè. E jan w di l la, wi gen polisye. Lè nou di ke youn nan pi gwo pwoblèm Ayiti k fè n pa kab jwenn wout nou, k fè sistèm sa a kanpe la a, se lapolis nasyonal. Se yon verite l ye. Se yon komisè polis mwen te ye. E Wanament se te premye pòs mwen te gen lè m antre kòm komisè de polis. Donk mwen gen respè pou lapolis. M konnen gen anpil polisye k ap bay vi yo, k ap riske vi yo, k ap batay ak gang, batay ak moun chak jou pou eseye fè Ayiti vin pi kalm. Men wo eta majò lapolis la kowonpi jouk nan zo. Moun k ap dirije lapolis yo, tout se tchoul anbasad amerikèn, tchoul Repiblik Dominikèn. Yo pa vin la pou yo fè travay Ayiti. Sinon travay nou ta gen sekirite. M toujou di w pa gen yon pwoblèm sekirite reyèl ann Ayiti. Se yon blag li ye. son makiyaj li ye nan 3 mwa pa gon pwoblèm la pat dwe rezoud deja e menm jodi a ankò nou pa menm bezwen Erik prince nou pa bezwen anyen ak fòs lokal yo nou kab rezoud pwoblèm sekirite peyi a tout moun konn sa men anyen pap fèt paske konplo a ki fèt sou wanament la fòn pa pranl son kesyon bagay wanament sèlman son konplo nasyonal e anvan yo fè so y ap fè nan Wanament sou fwontyè a la, yo asire yo kraze tout enstitisyon peyi a. Ou pa gen yon enstitisyon k ap mache, lajistis ou a kowonpi jouk nan mwèl, lapolis ak lame n nan se de tchoul, de milis politik. Tout moun k ap deside pou peyi a jodi a, sektè prive, mafya a se li k an kòmand, se li k gen kòmand e tout twa ka enterè yo an Repiblik Dominikèn. Yo pran Ayiti pou yon gwo mache, pou yon gwo kwabosal, yo vini yo fè yon kòb epi yo tounen al jwe l Sendomeng oubyen yon lòt peyi. sa ap rete sèlman lè konplo sa ke yap fè sou do peyi a nou menm ke kòmandan Claude yo viktim jodi a la tankou gen plizyè lòt moun prezidan Jovenel viktim pa se menm konplo a anpil moun viktim tout an n pa fè yon konplo nasyonal tou pou n kanpe anfas yo nou pap kab dejwe plan plan nèg sa yo. Se pa konsa ou wè depi 17 oktòb 2024, mwen menm ki te konn ap pwone yon revolisyon pasifik lè m te fèk rantre, paske wi gen dwa gen revolisyon pasifik, pou moun ki pa konn sa, sa te gen dwa fèt. Men lè m fin fè etid, m fin gade, ou wè 17 oktòb 2024 mwen di, nou pa gen lòt chwa. Pa gen demi mezi.
Nou pa gen lòt chwa ke asire n ke pèp la gon gwoup ame ki la pou defann enterè Ayiti. E jodi a la a, si nou pa met tèt nou ansanm, si n panse se nan pawòl, si n panse se nan bèl analiz, nan nèg k ap pran pòz pasifis, wi la vyolans non, m ap di yo raple yo pandan y ap di pa de vyolans, mwen m pa renmen vyolans, m p ap pwone la vyolans. Men n ap mande pou yon pi bon Ayiti, n ap mande pou yon Ayiti souvren, n ap mande pou krim sa a yo sispann fèt. E sèl jan pou n fè l sispann fèt, se lè nèg yo konprann ke nou menm tou nou pre. pou fè yo viktim tou. Paske yo toujou met nan tèt yo se yo sèlman ki ka viktim moun. Yo toujou met nan tèt yo se yo toujou ki ka kraze moun. E jiska prezan, tout sa yo fè bon paske nou menm nou toujou pè. Yo fè n pè. Yo gen tout bagay yo nan men yo. Yo gen komisè gouvènman pou ba w manda. Yo gen, kòman yo rele bagay sa yo, jij denstriksyon pou fè manda. Yo gen tout aparèy. Yo gen lapolis pou voye kraze kay ou, voye touye ou. Yo gen lame. Yo gen gang. Eplis yo gen Erik Prince. Yo fè n pè. Men si nou pa vle pèdi Ayiti nèt, nou pral oblije dejwe konplo sa a. E pou n dejwe konplo sa yo, fò n bay tèt nou mwayen pou n dejwe konplo sa yo. Fòk nou genyen 200, 300 nèg byen anfòm ki kanpe pou pwoteje Ayiti e defann Ayiti. Gen anpil moun ki di wi, l ap ase. Mwen menm mwen konnen l ap ase. Mwen kwè e m klè nou kab sove Ayiti toujou. Li poko twò ta. Men fòk nou gen bon strateji, fòk nou met tèt nou ansanm, fòk tout moun ki di yo renmen Ayiti a sispann bay tèt yo manti, sispann bay blòf, pran pòz yo renmen Ayiti nan bouch epi refize fè okenn sakrifis pou Ayiti. Depi se pou plezi, depi pou son lòt bagay, tout moun la. Men depi ou tande son bagay pou Ayiti, pou yon batay serye tout moun pè. Donk kounye a si n kontinye pè n ap pèdi Ayiti nèt wi. Si n kontinye ap rale kò n dèyè n ap pèdi Ayiti nèt wi. Donk Bertho, mwen menm mwen prè, mwen la, mwen bay pozisyon mwen, pwendvi mwen, Ayiti pa gen lòt chans la kon lit ame kont sistèm sa a. Vwala, e natirèlman, alò gen de moun ki petèt kapab wè l konsa e gen de moun tou nan kòmantè ke m ap gade swit avèk yon voice ke ou te sòti yè, M wè gen de moun ki pataje alò ide sa tou. Gen de moun ki pran egzanp lan. Pa egzanp, nan peyi Boukina Faso avèk Kapitèn Ibrahim Traoré, yon militè ki te nan lame a, ki gen yon twoup ke l te responsab, misye te responsab operasyon tou sa, misye te mennen batay ansanm avèk Paul Henri Daniba pou ke yo te pran pouvwa a. Enben lè Paul Henri Daniba fin pran pouvwa misye wè ke misye se Paul Henri Daniba se youn nan pi gwo tyoul ke l vin ye, misye rantre nan peyi a avèk asasen Thomas Sankara ki se Blaise Compaoré, Kapitèn Traoré te fache, anpil Boukinabe te fache, anpi twoup misye an te fache tou sa. Enben Kapitèn Ibrahim Traoré te estime ke wout ke misye ap fè a li pap bon pou yo, Enben misye te gonfle fòs li, li ta pral retire yon moun ke li te ede pran pouvwa ki se Paul Henri Daniba. Men Kòmandan Guy Philippe gen anpil moun ki di pa rapò avèk alò fason ke nap gade sitiyasyon peyi a, kèlkeswa Ayisyen ke w pale, kèlkeswa kote li ye sou planèt lan, depi w pale avè l, yon sèl bagay ke l di w, se menm egzatteman sa w di an ki se yon revolisyon. Tout moun wè se yon revolisyon ki pou ta fèt, fòk ta gen yon revòlt, yon revòlt, fòk ta gen yon mouvman, yon revolisyon sanglan ki pou ta fèt nan peyi Dayiti. Tout moun wè Tout moun pataje opinyon sa, tout moun pataje ide sa. Men pa konsekan, sa ke w t ap di talè an, e se menm bagay la tout moun ap poze tèt yo kesyon, ki kondisyon ki reyini, kòman l ap, kòman l ap fèt? Paske pa bliye non, se kòmsi m ta di w tout moun wè bagay la merite fèt, men tout moun pa mete, pa kreye kondisyon pou l fèt. Èske w konprann? Men, e, kounye a mentnan, gen de moun k ap poze tèt yo kesyon tou, oubyen ki kapab poze kesyon sa a, èske e de manyè estratejik paske meyè fason pou konbat yon sistèm lepli souvan jan paske ou dil ou dil petèt èske ou èske yon moun ka jwe avèk sistèm nan èske pa gen posibilite si son pye ke w ka jwenn pou met anndan nan met pye anndan an e ke w jwenn sa pou w jwenn nan kèlke pa pou batay kont sistèm nan paske anpil mouvman m wè k fèt pa egzanp si m pran egzanp an Afrik Tout sa m wè ki fèt ki reyisi yo kòmandan, nèg yo san dan yo ye. Sa vle di ke yo tou gen mwayen nan men yo. Se mwayen ke yo gen nan men yo, enben jisteman yo repliye ansanm avè l, enben kèlke pa yo vin kanpe an fas sistèm nan ansanm avè l. Pa egzanp, genyen e nan peyi Gabon avèk jeneral Klotè. Jeneral Klotè e jeneral lame a, Ok prezidan an e swadizan fè l konfyans e fanmi prezidan ap dirije peyi an pandan plis pase 20 tan, yo ap fè koripsyon sou tout fòm, enben gwo kote ke misye rive, misye estime ke wout ke Gabon ap pran an, li pa ka kontinye pran l, misye deside enben fè koudeta, misye misye mete misye mete prezidan an atè, misye pran arete tout fanmi an nèt ok ki t ap fè koripsyon e lè y al lakay yo, volim lajan ke yo jwenn an kach lakay moun sa a se yon bagay ekstraòdinè. Pa egzanp e Gine Konakri avèk jeneral Mamadi Doumbouya,

Asimi Goïta estime ke wout ke nèg yo ap fè avèk peyi a on kesyon bagay pou sistèm politik tradisyonèl ke se Lafrans kap dirije tout peyi sa yo nèt enben mesye yo repliye enben yo frape yo mete pouvwa atè men jodi a peyi an ap pran direksyon pou ke l pran genyen Niger avèk jeneral Tiani se menm bagay lan Epi nou te pran Burkina Faso deja, se menm bagay la. Men ou wè anpil lòt peyi an Afrik anvi ale nan menm vwa sa. Pa egzanp Senegal la, gon bagay k ap bouyi antre Sanko e Diomaye Faye, ou santi kèlke pa militè yo kapab bay yon frap yon ti tan, yon ti tan k pa two lwen. Paske wout ke misye pran avèk peyi an la, ou santi moun yo fache nan peyi Senegal. Men mentnan, èske pa gen lòt posibilite kòmandan? Paske Ayiti jan l ye la a, sistèm nan li lap aji avèk yon britalite ekstrèm kont nou. Wap wè ke yon prezidan de la repiblik eli demokratikman, alò fason li t antre nan sistèm nan k rantre avèk prezidan Jovenel Moïse, enben 15 oktòbre 2019 wap wè prezidan Jovenel Moïse deside fon bak li pale e li kanpe anfas sistèm nan, malerezman li pat nan dimansyon ou menm e lòt jeneral sa m sot pale la a, li kanpe nan fason l kanpe a lap pale men l pa frape nèg yo Li frap ap, li pral frape nèg yo fizikman oubyen li pral met zam sou nèg yo. Ou ap wè ki britalite ekstrèm ke nèg yo rive asasine prezidan an andedan chanm lakay li kòmandan. Men m wè, tout fason ke m vire sa k gen la kòmandan, pa rapò avèk konpòteman ayisyen, konpòteman polisye, polisyè, militè, ajan bsap nan peyi dayiti, m wè meyè fason pou nou konbat sistèm nan, fòk ou gon pye anndan sistèm nan. M pa konnen ki lòt estrateji paske gen anpil bagay m wè k ka fèt Paske li posib la poul fèt. Nèg yo trè vilnerab la kote map pale avèw la. Yo gen pouvwa san pouvwa. Ou banm plizyè egzanp an Afrik e se vre. Trè byen.
E se vre.
La menm wap pale de nèg ki gen konsyans politik. E wap pale de Boukina Faso li menm ki te gen tout eritaj Thomas Sankara ki li menm te di yon militè san fòmasyon politik son kriminèl. Li kab tounen yon kriminèl nenpòt kilè. Men an Ayiti nou an fas on polis nasyonal ki san konsyans politik kòm enstitisyon. Ankò yn fwa chaje bon polisye wi. Men kòm enstitisyon moun kap dirije polis yo son ekip nul ki pa janm li okenn liv, san konsyans politik. Paske m pa kwè on nèg la te kab kòmandan lapolis pou pa wè peyi a bezwen on chanjman. Peyi a bezwen yo pou ta fè on mouvman. Tankou jan w sot pale l an Afrik la. Oubyen nan lame dAyiti. nèg yo san konsyans nèg yo tèlman pè nèg yo tèlman tchoul blan nèg yo tè bon blan tou anvan l ba yo pòs sa yo blan asire ke se tchoul yo se restavèk yo ou pa ka gon seri de pòs an ayiti si w pa restavèk sistèm nan donk dè lò kounye a li vin difisil ou konn depi ki lè m ap mande yon kòmandan yon inite espesyalize pou l fè la diferans e m si ke pèp la t ap swiv li mwen menm m t ap swiv li nou tout t ap dèyè do l pou nou bakòp li men pa gen youn non k ap pran chans pa gen youn ki renmen ayiti ase pou fè sakrifis nèg sa yo pran paske lè Traoré al eseye fè l si l echwe se prizon se kraze se brize wi si l te echwe lè Goïta fè l se t ap menm jan an wi tout nèg ou di yo se chans yo pran sou lavi yo paske yo renmen peyi yo ase pou yo riske tout bagay men se pa sèlman konsa tou nèg fè revolisyon oubyen nèg pran pouvwa Fidel Castro pa t anndan Fidel Castro pa t gen yon grenn pye anndan dayè l debake ak katreven konbyen moun tout mouri nan debakman an yo douz ou trèz sèlman k sove.